Bonjou bonswa sa depan de lè nap gade ti video sa. Jodi a se yon plezi pou mwen pou m fè yon ti pase pale ansanm avèk nou Ayisyen an jeneral. Sitou pou Ayisyen k ap viv Ayiti, Repiblik Dominikèn, Pewou, Ajantin, Chili, Brezil, Kanada, Lafrans, an jeneral tout Ayisyen. Ti mesaj sa se pou nou li ye. Menm jan nan drapo nou an, senbòl la make Linyon fè lafòs, ki vle di an kreyòl, Ansanm nou fò. Jodi a sa fè m anpil plezi pou m pale ansanm avèk nou osijè de chanèl nou an ki se T-wilpro, non sèlman chanèl nou an tou pou tout Ayisyen ki vle fè yon bagay ki bon. Kisa ki manke? Manke tèt ansanm, nou manke inyon. Si drapo nou an make inyon fè lafòs poukisa nou menm ayisyen nou pa gen inyon? Nou sipoze met tèt nou ansanm. Nou menm ayisyen nou son yon pèp ki chaje avèk anpil talan, ki gen kapasite ki pou ta fè anpil bagay. Malgre nou wè ayiti pòv anpil, men sa pa vle di lap rete konsa nèt depi nou met tèt ansanm, depi nou gen inyon nou ini nou, nou gen anpil bagay nou ka fè. Jodi a, m pase mande nou yon ti sèvis ki pa tèlman twò egzajere, ki pa ni lajan, ni lò, ni dyaman. Se sof yon ti sèvis ki trè senp. M pase di nou, jis fè m favè, pase abòne avèk chanèl Tiwil Pro a, like videyo yo, pataje, epi kite yon kòmantè. Sa ou renmen an, di n. E konsa tou, gen bagay ou pa wap jwenn sou chanèl la ou ka renmen, e konsa tou sa ka rive ou pa renmen. Men pa bliye, senbòl nou an, li di linyon fè lafòs. Ansanm nou fò. E gon ti pwovèb ki di konsa tou, timoun jodi granmoun demen. Ekwè. Pa gen anyen ou pran desizyon depi ou gen objektif ou pap reyisi ladan l. Sa ka rive nan moman sa nap pale ansanm avè w la gen bagay ke nou mete sou chanèl la ki pa fin tèlman enterese w men nou chaje avèk pwojè nou gen anpil bagay pou nou fè sou chanèl sa men nou gon grenn ti bagay ke nou manke nou manke anpil moun kap swiv nou manke moun kisak pase nou manke tèt ansanm. An nou fè bagay la pi klè, menm jan nasyon blan fè l. Wè wè nasyon blan la gen ti videyo yo, nan yon dezèd, twazèd tan w wè prèske milyon e kèk moun ap gad ti videyo yo a. Nou menm Ayisyen nou te kapab tou. An n ede jèn yo, jèn talan yo, e pa pou mwen sèlman videyo sa yo. Fè videyo a pou lemonn antye, pou tout, pou tout jèn ki vle avanse, pou tout Ayisyen an jeneral. Lè w wè fò la antre nan yon aktivite, Ankouraje l avèk sa l ap fè a. Ankouraje l depi se bon bagay ki pa bon l ap fè, depi se pa fè moun ki pa bon l ap manyen, ankouraje l. L ap ede n lè sa l ap pi bon pou nou. E se konsa tou nou menm n ap fè e n ap n ap evolye tou. Gen anpil bagay nou ka fè, men lefètke nou met tèt nou ansanm n ap fè yo, men si nou pa met tèt ansanm nou p ap fè yo. Nou p ap fè yo si nou pa met tèt ansanm. Kote ke map pale ansanm avè nou la nou gen yon bèl projè sou chanèl mwen ki son feyton tit la ki se trèt makiye. Son feyton ki bèl anpil e ki gen anpil leson ladan e k ap gen anpil bagay. Silvouplè mezanmi pa bliye pataje videyo yo, pataje yo avèk zanmi w, fanmi w lè w fin gadel, pa annik gadel pou gadel, wi se vre sa ka rive gen bagay ou pa renmen ladan l men Fè sa kòm ou se ayisyen ou vle ede yon ayisyen parèy ou. Fè l pou yon ayisyen parèy ou. Menm jan an senbòl drapo a di a ansanm nou fò linyon fè lafòs lan, si nou met tèt nou ansanm nou gen anpil bagay nou ka fè. Apa sa konsèy mwen te ka pote pou nou menm ayisyen tou. An nou plis met aksan sou jèn talan yo. Wi sèm ansyen yo la wi apan nou bèl sèvis bon bagay nou gen bagay nap gade nan anvi gade yo vre yo di nou gade yo nap mande kilè yap lage yo men pa bliye ansyen yo se ale yo prale jèn yo e vini ap vini e vini ap vini timoun jodi granmoun demen. Pa bliye, nou te gen papa Pierre, nou te gen pakèt gwo aktè, gwo aktris ki te la ansanm avè nou ke nou te renmen anpil. Jounen jodi a yo pa la non, se lòt jèn nou genyen k'ap vini e k'ap ban nou bon sèvis. Enben e menm jan tou sa k' soti pi ba yo tou pa bliye, pase avè, pase ankouraje yo, pase ankouraje yo nan sa y'ap fè a, li vrèman enpòtan, sa la tou l'ap ba yo anpil ankourajman pou yo travay tou. Pa tann se lè se lè yo mouri oubyen lè yo lè lè yo touye yo lè sa pou n ap fè piblisite, moute sou Facebook, ale sou YouTube, ale sou tout rezo sosyo, vin di vin swete l kòdoleyans, fè videyo, sa k ap bay dènye omaj bay sa yo, menm jan nou te fè l pou Evelyne Sincère ki te vrèman sensè. Pa tann se lè l mouri. espesyalman avèk yon moun k ap pale ansanm avèk nou la, m pa t rekonèt Edlin sensè. Men vi avèk sa k vin pase a fè m vin rekonèt li. Men poukisa nou obli, nou menm Ayisyen nou oblije tann se lè moun nan nan yon sitiyasyon ki pa bon, lè bagay yo egzajere pou li e lè a nou vin nou vin mete l nan nou nou vin mete l sou moun e lè a nou vin rekonèt li te egziste antanke yon Ayisyen parèy nou. E jodi a la, li te pou jodi a pou nou pran mete tèt nou ansanm. Depi jodi a pou nou met tèt nou ansanm, sa nap fè a pou nou di a, nou se ayisyen, drapo nou an, senbòl la make li nyon fè lafòs, ansanm nou fò, si nou met men ansanm, si nou met tèt nou ansanm, nou gen anpil bagay nou ka fè. Nou gen anpil bagay nou ka fè. Wap pran blan yo, kisa? Epa anyen. E pa anyen plis ke sa. E pa kapasite yo gen ke nou menm Ayisyen. E pa entèlijan yo entèlijan pase nou. On sèl grenn bagay yo gen lakay yo. Senbòl ki nan drapo nou an yo menm yo aplike l men nou menm nou pa aplike l. E sa sèlman. Yo met tèt yo ansanm. Men nou menm Ayisyen nou pa fè l. Antanke Ayisyen fòk nou met tèt nou ansanm fòk nou sispann gen hèn pou frè nou pou sè nou. Lè w wè frè w la ap fè yon bagay, pa se w dekouraje nan ankouraje l pito di l ankouraje nan sa l ap fè a petèt yon jou l ka soti byen. Oubyen tou lè w wè frè w la ap yon bagay tou pito rayi pou li, ankouraje l, li ka vin ede w demen. E konsa tou nap plenyen ayiti pa gen travay ayiti pa gen travay e pa ayiti ki pa gen travay non se nou menm ki pou met tèt nou ansanm si nou 2 nou 3 nou met tèt nou ansanm nou ka fè anpil bagay men pa tann tou lè nou fin met tèt nou ansanm nou fin fèl tou pou nou vin gade lòt pou nou wè lòt la ki bezwen mouri tou li pa bon. Li pa bon. Men, nou met tèt nou ansanm, nou di, a, an nou fè sa. Nou met tèt nou ansanm nou fè l. N ap avanse. Demen si Dye vle nou chak nou chak ka gen pa nou. Men si nou pa fè l konsa, e tande n ap tande Ayiti chanje. E tande n ap tande Ayiti gen wout. E tande n ap tande Ayiti gen limyè 24 sou 24 jan yo jan yo mande l y ap y ap n ap kouri dèyè Jovenel Moïse. Non. Pa bliye Jovenel Moïse pa ka fè tout pou kò l. Se nou pou met tèt nou ansanm. Sitou pou Ayisyen kap viv aletranje yo m panse nou gen anpil bagay, nou konnen anpil bagay. Sa ka rive nan lespri nou nou pa vle fè men nou ka fè. Nou ka fè. E piga janm di lakay pa bon pou nou pap tounen lakay, lakay rete lakay. Lakay rete lakay. Sa ka rive jodi a ou nan peyi blan wap byen pase, wap byen viv, wap woule bèl machin, bèl oto.

M pa gen anpil pawòl non, e sa m te pase di nou. Sèlman sa map mande nou pa bliye, pa bliye pataje videyo yo, abòne avèk chanèl la, nou gen yon pwojè ki vrèman entèresan sou li, ki gen anpil leson tou. Menm lè ou menm ou pa jwenn men yon frè w, yon sè w, yon kouzin ou, yon tonton w ka jwenn, pataje l avè l. Menm lè ou menm ou pat viv de sa kap pase a, men ou ka gen yon fanmi w oubyen yon pwòch ou ki te viv li, oubyen kap viv li nan moman nap pale a la. Pase nou gen nan kilti nou. Pa bliye fè savon ou. Chalè la se ti wil pou. Pataje video sa tou fè fè le bon twil video a e yap pran pil leson ladanl tou yap ou panse ke menm lè e pa a 100 pousan menm a 80 90 pousan na chanje na vin yon lòt moun na vin yon lòt moun. Se la m kite nou avèk anpil souple m vrèman kontan pou m te fè ti pale sa ansanm avèk nou ayisyen frè m sè m yo sa fè m plèzi anpil kote ke m ap kite nou anpil pa bliye abòne avèk chanèl la pataje videyo yo kite yon kòmantè sa w renmen an di m sa w pa renmen an di m lè sa tou l ap ede jèn yo fè anpil efò pou yo travay plis tou demen si gen moun pou yo ka satisfè w. E video sa tou li pa pou mwen selman li se li pou tout ayisyen an jeneral fèl mache konsa nap grandi ansanm nan inyon fè la fòs tchaw tchaw.